Saw dim la Jerry? Konsa frè m konsa.
Samantha wi oh oh. Se te kite fè blag sa menn? Wi frè. Se dim Samantha ap vire tankou yon toupi. Tankou yon elis elikoptè baz.
Mesye, anpalan. Nou wè demwazèl m te di nou mwen montre a? M wè kiyès.
Dènyèman, mwen rekwaze l ankò. Se kòmsi se Bondye k desann pou mwen. Bwòdè, m kòmanse mete pawòl atè. M gade m wè zye l ap vire lanvè. Tèlman m ap ba l bagay, m gen enpresyon pawòl m ap ba li yo Yap frape nan kèl se pip pip. Ou konnen lè w nan yon pwogram gen bon son bass la se konsa brother oh ou konn bagay yo mesye
lè l vini pou l ale m te fè yon erè premye fwa m te rankontre dezyèm fwa m kwè wi dezyèm fwa m rankontre l m te fè yon erè Paske m pat pran nimewo l. Monchè m tou pwofite pran nimewo a.
Orlando, Sa w gen yon twist konsa? Pa di m se paske Aïcha kite w la ki mete w nan reta sa.
Ou di pa di se paske Aïcha kite m nan ki mete m nan eta sa? Se paske ou pa konnen sa Aïcha te vo nan vim wi.
Ou te konn sal te vo nan viw konsa epi ou ta fè tout vye bagay sa yo, ou te kitel ale.
Bon Regina m panse. Si ou wè m t ap fè sa jan de bagay sa yo, se paske m te nan fènwa.
M konnen w nan limyè. Kounye a je w wè, ou te avèg.
Bon, lè m di w mwen te nan fènwa, m pa t janm konnen si se tout enpak sa yo sa m t ap fè yo te ka

Se te yon leson pou m ka pataje avèk tout jèn ki te nan menm nivo avè m yo.
Ou konn sa mwen renmen nan gason? Menm si moun nan ta viv avè nou byen, nou pap janm wè sa. Kon l ale lè sa n konn enpòtans li.
Bon, Regina, M panse ou gen rezon. Men, m swete ou pa janm trete tout moun menm jan. Sa ka rive, li te rive m, men m pa kwè se nou tout gason li rive. E mwen menm, sa ap rete nan listwa m e m ap sèvi avè l kòm yon leson. Pou m aprann tout jèn k ap renmen lè yon moun renmen yo, lè yon moun ap fè sakrifis pou yo, pou yo gad sa chè, pou yo bay sa anpil enpòtans.
M kontan sa, paske rekonèt erè w, ou wè se ou k t ap fè Aysha soufri. Paske de no jou, li vrèman difisil pou jwenn yon gason ki rekonèt erè l. Mwen felisite w pou sa.
Ok mèsi.
Ou konnen mwen menm m pap fè erè de fwa. Brother lèm kòmanse mete pawòl atè m pa konnen si se pawòl yo k twò fò pou li li rive yon kote li dim konsa e m santim cho m banm rantre pou m al benyen pawòl yo met dife sou li oh brother se nou konnen m bon kounya la sak vin rive bro M tou di l m pa gen pwoblèm pou m kite w ale, men w ap rann mwen yon sèvis, w ap kite kowòdone w nan men m. Lè m gade m wè l ap gade m yon fason. Gade, m pa tann li di m wi, m gentan rale telefòn nan rapid vit, epi m lonje l. Gade, li fè yon pakèt tan avan l pran telefòn nan, m ret la, m ap gade l, m ap souri. Li pranl epi nimewo tonbe. Mesye men sak pase la kounya m pral relel men m pa kache di nou m pa wè kòman poum kòmanse pandan m pral relel la la m pa konnen kòm nou bò kotem nan mesye m pral eseye tankou banm di ok sil pran apèl la kòm m te ka dil m te ka di reine de la terre nan Se ba koman m komanse vre do red. Wap jwenn wap jwenn yon fason se ou m konnen ou bon. Ok ok map di princesse du royaume de l'amour bonsoir.
Oulala eeh sa bon sa bon sa bon chè.
Non m itilize m itilize royaume de l'amour sa deja kèt fòm jwenn lòt bagay ok banm fè apèl la m panse

Ya ok mesi nap pati la Aïcha.
Alo.
Anj ki vini sou latè pou pwoteje lòm ki sensè yo. M pa bezwen mande w èske w anfòm paske vwa w gentan di m ou pòte w trè byen.
Sa vle di se sou vwa m ou gade pou w detèmine ke m anfòm? Humm! Mèsi detektè de lajwa.
Se pa selman vwa w non. Men se koneksyon ki fèt ant mwen menm avè w lan ki fè m santi ke w anfòm. A bon? Ou gentan konekte avè m la? Kòman sa?
Bon, humm, se pa anyen non. M jis wè sa parèt biza. Men kòman sa sa parèt biza lan? Kòman w konprann sa? Ou pa rankontre avè m twò lontan, ni ou pa konn ki jan de moun mwen ye, epi ou gentan santi w konekte avè m. Franchman m pa ka kwè w. Bon,
ou gen rezon w. Paske si se pa t mwen menm sa te rive, m p ap kache di w si yon moun te vin rakonte m sa, Donk m pa tap kwè l. Men kite m di w tout sa m di w yo, yo se verite. Depi premye jou m te fè rankont avè w, m te abòde w e tande vwa w te fè m santi m vrèman konekte avè w. Eben ok, ban m di w non. M pral sòti la wi.

Ala jenòm ki cham papa. Hey sa kap pranm la? Epam vle panse ak sal te dim yo. Mwen dwe stope l avan li atire m plis sou li. Paske m te deja pa renmen stil li. Humm.
Jou m pa konn fè kou rate mwen menm m ap bon sou li kanmenm mesye. Ou gentan bon monchè, ou gentan bon. Bon m di w menm, si m konnen m vin avèk yon kay m pran nòt nan men w wi menm. Pou sa m wè w sot fè la a. Pou la prese yo misye kap tou sou mwen. Drake toujou gon paket pawol wi menn. Non devan ou la vre monchè. Yow mesye mpa kache di nou mwen wè demwazèl sa pou stil li bon mka ap di nou mesye mgen lontan map swiv li mpa kwèl se nenpòt moun non.

Bonjou kòmandan. Bonjou Aïcha.
Kòman ou ye? M anfòm e ou menm?
Mwen anfòm gras a Dye. Sa fè lontan wi. Ah ui sa fè lontan vre ui sa regle menm Aïcha. Bon N ap lite wi kòmandan ou konnen inivèsite a pa ba nou tan. Ah m konn sa inivèsite ap kraze w wi an palan de sa m te byen bezwen w wi. Bon m pa konnen si w twò prese.
Se vre m prese wi men si sa pa pran anpil tan ou ka pale. Ok se byen se byen.
Kòm Aïcha pa deside tounen avè w, chache yon lòt fi pou rekòmanse. Paske m pa renmen eta w ye a.
Bon, ou di m chache yon lòt fi pou m rekòmanse? Li pap posib.

Se pitit mwen an de pitit mwen. Kidonk, Aïcha pap janm ka viv san mwen. Ou mèt tande Aïcha te fache nan kèlkeswa nivo li te fache a. Se vre m konnen m fè mal. Men, kanmenm, l ap retounen wi. Li jis ap gade si m te renmen l tout bon. Pou l gade si m pap gentan fè chwa de yon lòt fi. Humm kòm se ou ki tap viv avèl ou konn tout kalitel ou konn tout defol ok. Humm map jere tout bagay. M pa kontan sa. Aïcha, sou demwazèl ki leve ak Mesye Katy a kem vrèman apresye. Ou vrèman saj, ou vrèman humble, ou gen anpil imilite, map diw sa franchman ou diferant de lòt medam Mesye Katy yo.
Mèsi pou felisitasyon an kòmandan. Wa eskize m si m deranje w sou wout lan.
Non, pa deranje m.
Bi ki fè m kanpe w sou chimen w se konsènan relasyon ou menm avèk Rolando a.
Kòmandan, Kòm se ou, m ap oblije tande ou. Men m pa gen okenn anvi tande pale de sitwayen sa ankò, paske m mete fen nan relasyon mwen avè l definitivman.
Ok. Mèsi paske ou deside tande m. Byen ke ou pa vle tande pale de li. Poum reyèl avèw, mwen konnen Rolando fè w soufri anpil. Men, li renmen ou.
Ou serye kòmandan? An! Ou panse yon moun ki renmen w ap pran plezi nan fèw soufri? Depi lèm avèk Rolando kèm pa janm ka kontan non. Aïcha, mwen konprann tout bagay. E se sak fè mwen konprann ou tou. Brando fè yon pil bagay ki mal men li renmen w se paske li te nan fènwa ki fè l te konn ap fè w fache e m konstate li vle chanje.
Ah bon? Ou vle fè m konprann se lè m deside chanje paj la limyè jayi nan li kòmandan? Mwen konn Rolando pa kè tande mwen diw sa si w pat konnen.
Sa ka rive ou konnen l men sa l fè koz ou ka pa wè meyè vèsyon moun li gen nan li a Aïcha. An palan,
kòman mennaj ou ye?
Mennaj.
O! Apa ou gen dimal pou reponn mwen? Sak pase?
Bon, li la.
O! Jan ou reponn mwen an. Ou genlè gen pwoblèm avè l?
M pa gen pwoblèm avè l. Konsa menm?
O! Nou gen pwoblèm. Paske m sonje avan yon m te kwaze w anba, m t ap mande w kòman mennaj ou te ye, ou te di pa pi anfòm.
M genlè te sou lè sa. O!
Sa k pase?
Ok. Sa k fè m reponn ou konsa, paske lè m avèk avèk James, m santi m nan madouda.
Kòman ou fè di ou santi w nan Madoda? Kòman w nan Madoda?
Menm si m ta esplike w, ou pap konprann mwen ok. Imajine w byen, lè w ap mache avèk kò m avèk James, tankou de fanm k ap mache. Fè moun ak griyen dan sou mwen.
Kòman tankou de fanm k ap mache a?
Ou wè pou ta wè lè map mache avèl James li gen mou to kou vèt de tè.
Ou pa pwoblèm men epil vin fè bri bon. Bagay poutine se ou wap ri.
Sam ka di w m panse siw renmen nèg la tout bon ou ka pale avèl ou ka chanjel tou
Si l tap tandem li tap gentan chanje dat map pale avel. Paske ou manke konvenkan. Oh sa w di konsa menn wap di damou a vle di ou panse e demwazel la map pral rele menn yow m pa tap fon erè konsa mesye. Bon fanm sa stil li. Mwen menm jan map gade a gen lè yon doktè li ye fanm sa se yon fanm ka mennen nan bal zafem. ok nan bal nu look nan bal disip
se pa nenpòt fanm brother bay bro program sa va pete m pral a yon fanm seryez konsa frè konbyen sa mesye
anvan sa w konn sak nan tèt mwen la se li se li kòk tè bon yo sa wanda kout la la mesye moun ap vire
m pa konn chòw men. Pigaw kouri al fè yon chwa demen si Dieu vle pou regrèt paske se kouri pasi pala sa yo m te konn fè jodia ki fè Aisha metem nan gwòsè pinisyon sa. M pa kwè map regrèt li. Map regrèt chwa m te fè avèk kòmandan James lan paskem te rankontre avèl men chwa map fè a m pa kwè map regrèt li ok.
Ok.
Mwen te kontan fè ti pale sa avèw ok. Bon mwen menm tou. Ebyen ok nap pale yon lòt jou. Ebyen ok.
Epou el pale konsa. Son lot neg li gentan renmen. Pot dent kon Ronald James.
Aïcha pou l'amour de Dieu ban nou Nene chans pou kouri jerel ui.
Kòmandan wa eskizem wi ou konn yon bagay m pap ka kontinye kanpe pale avèk ou paske m wè se Rolando ki krache nan bouch ou orevwa kòmandan fache.
Aïcha m poko fin pale non. Dezole kòmandan, mwen pa gen anvi tande anyen ki gen rapò ak Rolando.
Mezanmi eehh! Li te di Rolando sa. Li te di l epi l kite Aïcha ba l do! Mpa vle tande pale de li ankò. Li pa sak rive la a. Antouka, m pa ka fè anyen nan sa non.